Kòman nou ye fanatik mizikalite yo, jodi a m pote yon video pou nou ki yon ti jan diferan, paske m rann mwen kont ke yo pirate Fantom. Jan yo mete l la la, yo pirate Fantom. M te pale avè nou maten an de ke albòm Fantom nan e yo te retire l sou platfòm yo, men m wè ke albòm nan stil sou toujou sou YouTube, nou ka toujou al tande albòm Fantom nan sou YouTube, ok. Men jodi a, m vin pale avè nou de yo pirate kont e Spotify Fantom nan. Poukisa m di pa rate kont Spotify Fantom nan paske mwen menm tap m potko fin tande album Fantom nan paske kòm album nan gen 24 mizik li gen ladan m potko fin tande l. M te ka rete on 7 on bagay konsa on 7 mizik pou m tande. E m toujou ap veye paske m te wè m pat jwenn album nan sou Spotify. e pandan setan m vin tonbe sou yon mizik e ki pa pou fantom so lèm di w mizik la pa pou fantom yon mizik an anglè avèk non fantom epi bay so m pral montre nou epi na di m sa n panse bon si n ap byen gade la n ap wè mizik la rele obsession nou ka wè ke se sou platfòm fantom nan li ye sou spotify so n ap tcheke pou n wè. pou nou ka wè byen, ka konfime ki si se vreman fantom pa nou an. Bon nou wè se kont ofisyel fantom nan, e li sou li la, tout mizik fantom yo. So, an apwen mizik la fèk soti, yo di ou soti resant. Um, bon, e lè m klike sou li, e m al gade um, kredi yo, m pral wè, wal wè. E la ou jwenn Entèprete pa Fantom, ekri pa Jonathan Gay. Sous pwodiksyon se TKN Productions. So, e mizik la an anglè, e pa vwa Fantom ki chante l. So, m pa kwè, m wè sa se yon bagay ki sispè l ye. So, menm di m sa w panse. Voye videyo a bay Fantom oubyen pataje videyo a avèk fanatik Fantom yo pou yo ka di Fantom sa, tag Fantom. M pa konnen paske m tcheke sou tout bagay Fantom yo pou m wè si Fantom di yon bagay de sa. M wè Fantom poko di anyen. Petèt Fantom ka poko konnen sa tou. So, si w se fanatik Fantom, pataje videyo sa Fantom oubyen ekri Fantom, di Fantom ke yo, sa k ap pase avèk kont Spotify ou a? Pou misye ka konnen ke paske jan n ap gade videyo a la, nou wè ke kont Fantom nan. yo pirate l so se sèl esplikasyon m gen ou konprann e album nan stil sou sou youtube nou ka toujou al gade l sou youtube paske sou spotify m pa jwenn li m pa jwenn li sou itunes so e men si w poko tande album nan ou ka stil al tande l sou youtube paske li toujou sou youtube ok. Fè video a rive jwenn Fantom pou Fantom ka tcheke kont spotify li paske e ta sanble yo gen kontwòl kont misye a ok. Respekte e Mizikalektrik te vin lakay ou pou yon ti bat bouch. M espere ke ou abòne si w potko abòne paske challenge lan, nou konnen m gon challenge m ap fè la e pou mwa sa, mwa k ap vini n ap gon ti challenge n ap fè e moun ki abòne nan mwa sa yo avèk abòne m yo an antye si n ap gen chans genyen 200 dollars. Fòk nou kòmante, fòk nou kòmante e pataje videyo a, epi fòk mwen nou nan kòmantè yo, paske si m pa wè w nan kòmantè yo, ou p ap patisipe. Kòm m di w lan, ou abòne, like, pataje, e kòmante videyo yo jis pou m ka idantifye w kòm fanatik Mizik Alalite. Ok, respekte, n a pwen ankò. Geng geng.